Jodi a m pral pale de fanm ansent ki ap sibi vyolans. Konnen byen yon fanm ansent se yon fanm ki frajil, ki bezwen anpil atansyon, ki bezwen lanmou, ki bezwen akonpanyeman, ki bezwen soutyen mari l, mennaj li sitou, antouraj familyal, zanmi, moun ki ap fè l byen, santi l byen. Donk sa trèzenpòtan. Aktyèlman, nou rive nan yon enpas kote mesye yo depi medam yo ansent, yo chanje konpòteman. Yo kòmanse bat yo, fè vyolans sou yo e sa li gen konsekans sou bebe moun nan ap pote an, li gen konsekans. Sa konn anjandre moun nan fè timoun nan avan lè. E sa k fè yo rele l premature. oubyen tou timoun nan konn mouri, oswa moun nan gen yon risk pou l avòte. Donk tip de vyolans yo nou konnen l deja. Vyolans fizik, se lè ou bay moun nan kalòt, ou pouse l, ou voye bagay sou li. Donk sa se yon vyolans fizik. Vyolans ekonomik lan se lè ou konnen l pap travay ou pou ba l kòb, ou ale travay ou pa ba l senkòb. Donk imajine w Panse avèk ti sè a, panse a manman w. Èske w t ap dakò yon moun fè l sa? Vyolans sikolojik lan se lè w ap joure moun nan ou fè l santi l pa itil. Lè sa, ou fè moun nan mal. E kòmsi w tiye moun nan tou vivan. Vyolans seksyèl lan, se a pale de tout sa w fè l yo, epi li pa sou sa, li pa gen sansasyon pou ou ankò. Epi ou tiye aske ou dwe fè sèks avè l. Map fè yon ti parantèz pou nou sou zafè sèks lan. Sèks, li pa yon obligasyon, li se yon nesesite. Menm jan ou anvi bwè dlo, ou anvi, ou swaf, ou gen nesesite pou bwè dlo, ou gen nesesite pou abiye, ou gen nesesite pou fè bezwen ou, se konsa sèks li ye. Li pa yon obligasyon pou ap di fi an dwe w sèks. Nou tou lè 2 dwe la pou youn lòt. Men, si youn pa kapab, fòk ou konprann sa. Menm lè lè fi an ka anvi nèg lan fatige l pa kapab lan, donk ou dwe konprann. Donk, lè w fè sèks avèk fi an san konsantman l pandan l ansent, se kòmsi w vyole l. Donk sa yo pa bon ditou. Nou menm nan antouraj moun sa yo, nou gen tandans pou n ap di konsa, A! Nou pap antre nan bagay fanm a gason. Epi, Veye afè moun pase nou pa gen pase nou. Nou veye afè moun, nou pale sa k pa gen enpòtans. Gen lè se paske nan peyi kote nou soti an, lavi moun pa gen enpòtans. Pou w wè y ap fè vyolans pou yon moun, sou yon moun pou w di sa pa gen enpòtans se mari l ye l ka tiye l. Non, sa pa bon. Ni fi ni gason yo gen menm konpòteman non. Ou pa dwe konsa. Sitou ou menm ki legliz, ou gen konpòteman sa a. Non ou pa dwe konsa. Pa gen moun ki dwe tolere vyolans. Anpil fwa, gason ayisyen ap tiye nou, se yon vwazen chilyen oubyen chilyèn ki vin sove nou. Donk sa pa bon, nan peyi isi moun pa fè vyolans sou moun, e gen lwa pou sa. Imajine ou deja gen pwoblèm, li difisil pou fè papye w, e ou pral mete ou monte desann pou w ap regle bagay jidisyè pou tèt ou fè vyolans sou yon fanm, se yon bagay yo wè mal anndan sosyete an. Donk si madanm ou ansent l ap fè jalouzi, donk jere sa yon fason, gen kominikasyon, kominike, poutèt sa yo ba nou, Bondye ba nou langaj, kominike. Donk afè vyolans la pa bon paske l gen konsekans sou timoun nan. Donk li trè trè grav. Donk ann chanje fizi zepòl li pa twò ta pou n aprann. Ann respekte fanm, ann pwoteje yo, ann ba yo lanmou, ann nou ba yo tout sipò nou e nou menm ki ap viv ansanm avè yo Ann denonse vyolans. Nap denonse nan nimewo 800 104 008. Se 800 104 008. Sa se sèvis nasyonal fanm nan peyi Chili pou denonse vyolans. Nenpòt tip de vyolans lan, denonse l. E ou menm kap sibi vyolans, ou pa gen pou wont. Ou pa gen pou santi w enkonfòtab. Tout moun sibi vyolans. Tout kalite moun sibi vyolans. Kounye a ou gen pou denonse vyolans lan. Dakò? Nou menm nou konn ki jan wont pou nou fè l, nou pa bezwen wont. Nou gen lalwa nan peyi an, nou nan yon peyi ki plizoumwen avanse pa rapò a kote nou soti an, donk pa tolere vyolans. Denonse l. Ale nan Carabineros. Si w pa ka ale, rele nan nimewo telefòn 149. E de nimewo sa m ba nou an, li gratis. Dakò? Ann pwoteje medam yo. Pou n pa rive la, mesye, twò lwen ke sa, ann fè bagay la ki pi senp. Kominikasyon, epi pwoteje medam yo plis. E sa pou nou fè. Nap jwenn video a sou paj info saloon e map mete enfòmasyon kote nou kapab rele pou tip de vyolans mwen di nou yo. Donk se te yon plezi pou mwen menm pou m te e pale nou de pwoblèm sa ke nou menm anpil fanm ki ap pase anndan kominote ayisyèn nan nan Chili pou nou denonse e nou pa dwe tolere l. Rele pa neglije sa pa konsome vyolans dakò mèsi se te avèk nou Johanne Guercin.